Bonjou bonswa tout moun teknoloji an kreyòl rantre lakay ou ak yon lòt videyo. Nou espere ou te pase yon bòn semèn e n kontan jwenn ou pou videyo jodi a. Nan videyo semèn pase a, nou te montre ou kòman pou w itilize telefòn ou pou live sou OBS gratis. E nan videyo jodi a, Nou pral montre w kòman pou itilize telefòn ou pou w kontwole OBS gratis. Ou konnen n toujou pran yon ti poz, n ap tounen aprè poz la. Ret branche. Hey, ou abone deja ak Teknoloji an Kreyòl? Si w poko fè sa, sa w ap tann? Fè sa jodi a menm! Ale sou Instagram ak Facebook swiv nou la epi ale sou YouTube peze bouton notifikasyon an chak lè nou lage yon videyo, w ap gentan konn sa. Byenvni pami nou!

Mèsi paske w rete branche nou se Teknoloji an Kreyòl, nou lage videyo chak samdi a 9 vè 30 nan maten. Si w poko swiv nou, ale sou Facebook, Instagram, Twitter, swiv nou la, epi ale sou YouTube, tape bouton abone a epi peze notifikasyon an, konsa chak lè nou lage yon videyo, pou w kapab gentan konn sa. Jan n te di l nan entwodiksyon an, semèn pase a nou te montre w kòman ou ka itilize telefòn ou pou live nan OBS gratis. Si w poko gade videyo sa, ale sou Facebook ak YouTube wap jwenn tout videyo a. M konnen semèn pase m te di nap kontinye ak materyèl, men nou tou nan OBS la, nap fè yon sèl videyo sou OBS, apre sa nap tounen ankò nan materyèl kote n te ye a. Si w itilize OBS anpil, aplikasyon sa se yon aplikasyon ou ta dwe genyen. M pa konn si l fonksyone sou ta Android, men m konnen li mache sou iPad avèk iPhone. Donk ou kapab ale gade pou wè si wap jwenn li nan App Store la pou kapab telechaje l. Men se yon aplikasyon ki vrèman bon. Li pa devlope dirèkteman pa OBS men l devlope pa yon, se yon pwojè m kwè se yon pwojè pèsonèl li ye. Donk si w ale wap wè kounya la yo nan early stage sa vle di yo fèk kòmanse ap antame pwojè sa. Donk si w bezwen l kouri telechaje l kounya avan menm ke yo kòmanse fè moun peye pou li. Paske m gen enpresyon ke o futur yo pral fè moun peye pou li paske se yon aplikasyon ki nan stage y ap devlope l kounya la. Gen plizyè bagay ou ka fè nan aplikasyon sa. Premye bagay ou ka fè nan aplikasyon sa se ke ou ka demare avèk kanpe stream ke ou ladan nan. Dezyèm bagay ou ka fè nan aplikasyon sa a, ou kapab chanje sèn. Twazyèm bagay ou ka fè nan aplikasyon sa a, ou ka chanje viziblite yon sèn, tankou mete l jan w wè nan ti zye yo, ou mete li on epi w fèmen l apre sa. Katriyèm bagay ou ka fè nan aplikasyon sa a, se ke ou ka chanje volim, tankou ou ka ou ka mute oubyen ou kapab monte avèk desann volim nan ladan l. E senkyèm bagay ou ka fè, si w nan Twitch ou ka wè mesaj yo k ap pase sou kote a. Youn nan bagay ke devlopè a di se ke li kòmanse antre an relasyon ansanm avèk YouTube pou l wè si l te ka kite moun wè mesaj. Lè w ap live mesaj yo ap monte men yo poko ba li otorizasyon pou sa. Donk l ap tann. E dènye bagay w ap ka fè ke m twouve ki trè enteresan Wap ka wè tout statistik ou yo tankou e lè live la pa bon, lè live la bon etc. Donk nou pral antre nan aplikasyon an pou nou wè an gwo e an detay kisa wap ka fè avèl apre sa nap rantre nan li menm ansanm avèk OBS pou nou wè kisa wap ka fè ladann. Ann gade. Premye kote ou prale ou prale nan App store wap tape OBS Blade oubyen Blad. Epi wap telechajel. Vwala. Ok. Lè w fin telechajel, wap ouvri l. Lè w fin ouvri l, entèfas la ap di w tout sa ou ka fè, ou ka kontwole OBS, tout sa ou ka fè ladan. Kote pou w ale pou w al telechaje plugin nan. Nap fè pati telefòn nan anvan. Demare. Donk kounye a la ou fini nan aplikasyon an, sa a se rantre aplikasyon an. Kounye a nou fin telechaje aplikasyon an, nou pral pase nan laptop la kounye a pou nou al telechaje yon plugin pou nou antre nan OBS. Alò mwen m gentan enstale l deja nan laptop mwen, men m ap montre w, m ap mete lyen an anba a pou ou epi m ap montre w nan laptop la tout pwosesis pou fè paske lyen an p ap voye w dirèkteman nan plugin nan.

Epil make pou windows. Donk mwen telechaje pa mac la, m genl deja m pap bezwen enstalel ankò, wap redemare OBS ou si OBS ou te enstale, epi lèw prale ou pral gade nan ou prale nan tool anlè a la epi ou prale nan web socket vwala pam nan la. Donk lèw rive la kounya la wap wè server port ou pa bezwen chanje sa yo men ou kapab chanje modpas la youn nan bagay sèke Lè w chanje modpas la, ou gen dwa wè l parèt kòmsi ann di pa egzanp mwen ekri yon modpas ki trè kout, ann di pa egzanp mwen ekri TK ok, epi m klike ok. Lè m, lè w klike sou li ankò, w ap wè l parèt byen gwo, ou menm w ap di tèt ou se ke li pa pran l. Li pran l. Alright ok. Sonje sa, telefòn ou an dwe sou menm rezo ansanm avèk machin ou an. M pral ouvri aplikasyon an pou kounya la, menm ouvri aplikasyon an, w ap wè li di m try again. Ok lap chache poul wè donk wap wè kounya la li wè telefòn mwen an li wè IP address mwen donk sim ale nan network nan tele nan laptop mwen an kounya la wap wè se menm IP address la network wap wè se menm IP address kem genyen kounya la se li menm ki nan telefòn nan tou mwen chwazi sa tout kou mwen paka rantre paske fòm mete modpas la epi mwen di. TK ok epi m di done epi konekte vwala li mandem eske m vle sovgade koneksyon sa pou yon lòt lè m dil non m pa bezwen sovgade donk tout sa wap gade la wap gade ekran laptop mwen wap wèm gen 2 sous e wap gade ekran telefòn mwen an tou wap wèm genyen 2 sous wap wèm gon sous ki rele sèn ki anlè a la. Epi wap wèm gon sous nan telefòn mwen an ki rele zoom lèm chanje zoom nan vwala lèm chanjel wap wè li parèt men anvan kem rantre nan tout detay sa avèw ann gade poun wè entèfas aplikasyon an kisa wap jwenn nan aplikasyon an jann te di a wap jwenn kote ke mwen gen 2 sèl nan laptop mwen an men yo tou la e si w ale nan 3 bouton anlè la yo wap kapab kòmanse live la. Wap kapab kòman se anrejistre epi wap kapab edit vizibilite ke m te di w oparavan kote ke w ka annik off wè m fèmen l kounye a la m fèmen tou lè 2 kounye a la donk menm si m ta fè tranzisyon yo pap parèt apre sa si w gade la wap wè tranzisyon yo la si w vle on kòt oubyen koupe bri ou ka jis an ale nan koupe a wap wè koupe a la apre sa anlè a la dash la pap tèlman parèt nou pral fè l parèt talè konsa. Desann anla wap wè preview sa a li poko vrèman aktive donk ou paka wè kòmsi jan w konn wè sèn OBS yo ou paka fè yon preview ladan yo avan sonje sa m te fè sa nan atèm nan lè m te ba w preview mode ou te ka wè preview a avan menm ke w chanje l donk m panse sa ap vrèman enteresan lè yo vin ansanm avèk li avan menm ke m chanje mwen gentan wè sèn ke m pral yo pral montre m nan depi oparavan ok. M retire viziblite a li pa enpòtan pou mwen donk m retire l li pa enpòtan pou mwen. Apre sa ou ka chanje lè w ap fè fade la ou ka chanje e konbyen tan ou vle fade la li menm pou l pase. Anba nan sèn yo la nou gen tout sèn yo la ou ka edit sèn yo sou ou kapab chanje vizibilite sèn yo etc done. Apre sa ou gen audio a la ou ap wè anlè a la mwen gen tout audio mwen mwen gen timer mwen ki gen audio m ka desann volume nan jan m te di w talè a. Epi m ka ale nan lòt volim ke m gen. E ou kap wap wèl tou wap wè lap ajiste nòmalman nan laptop mwen an la tou. Apre sa ou gen widjèt lan anba a, ou gen twitch anba a, youtube beta, paske li nan yon vèsyon desè kounye a la, yo poko youtube poko bay otorizasyon pou yo mete chat yo ladann, donk yo toujou kite se twitch kounye a la yo bon. Statistik ou ka veye pou wè kòman sim te nan live stream mwen an la ou tap wè tout. Livestream mwen an tap parèt la, kòman sante a ye, konbyen frame map drop etc. Donk son aplikasyon ki vrèman bon. Telechaje l kounya paske li pral monte trè byento, m panse sa. Aprè sa dènye bagay nap wè, nap wè settings, settings lan m renmen l anpil paske gen anpil bagay ou ka fè ladan l sitou nan dashboard la. Nan dashboard la Sou Kontwole Streaming Control ou ka aktive tout sa yo epi wap wè Enforce Tablet Mode kòm m pa nan tablet kounye a m kite sa konsa. Ann tounen nan Home ou pral wè. Wap wè anlè a la ou pa oblije ale la pou al live ankò donk ou ka jis klike la epi w kòmanse live ou ou kòmanse start live la la. Apre sa, nan kontwòl la, ou ka chanje tèm nan si w vle. Ok, Use Custom Lepli souvan teknoloji an kreyòl se jòn abriko, men yo pa gen jòn abriko, yo genyen wouj. Donk, m ap pran wouj pou kounye a. Wouj la ap pase pou kounye a, oubyen tou m te ka pran ble a tou, oubyen blan. Sa pral depan, Bright Start, Pure, Red. Snow, Vwala, m te ka pran sa yo men m pi renmen koulè sa pito. Lè w ale nan OBS la, ann gade m ap chanje. Kounye a la w ap wè OBS mwen an sou sèn ki zoom. Vwala. Donk kounye a la a w ap wè nòmalman mwen chanje aplikasyon an, mwen soti de youn a yon lòt. Vwala mwen soti de youn a yon lòt e sim chanje sèn zoom nan sonje mpa gen vizibilite ladann donk sim met imaj la kounya la wap wè mwen gen vizilpte e kounya la sim ta kreye yon lòt sèn nou pral kreye yon lòt sèn sèn TK ok vwala wap wè lòt sèn nan otomatikman tou monte sou telefòn mwen an tou epi m klike plis epi m ajoute yon imaj pou sèn sa Epi m di l ok, m ale nan toutoudou. Ok, donk mwen, oh imaj sa twò gwo. Ok, vwala. Donk kounya la, youn nan bagay, youn nan bagay m bliye mansyone avè w paske nou te, nou, nou vrèman te mete l la. Wè la? Studio mode la. Vwala, wè lè w tounen la w pa wè l la ankò. Ann ale. M mete l mwen bliye di w sa. Youn nan bagay ke m renmen anpil. W ap wè nan OBS mwen an kounye a la, ou wè kounye a mwen, mwen pa nan studio mode. Lè m klike sou la a, w ap wè otomatikman li chanje l, li mete m nan studio mode kounye a oubyen nan mòd studio kounye a la. Tranzisyon. M ka fè tranzisyon janm vle, donk kounye a mwen mete ok m di zoom nan e ou m vle apresa pou pase epi m klike sou tranzisyon vwala. Se vrèman entèresan, donk mwen konnen reyèlman ou gen dwa pa wè e menm kap fè yo talè konsa men e ya se vrèman entèresan aplikasyon an vrèman entèresan. Donk sim te live ou tap vin la ou tap wè statistik live mwen an la otomatikman ou tap wè tout live ki te fèt ansyen live mwen yo kòman sa ye kòman CPU m konbyen CPU m ke kap itilize donk m dil apre sa se sèn sa mwen vle tranzisyon. Youn nan kestyon m jwenn anpil se kòman nou kapab ede teknoloji an kreyòl youn nan fason ki senp ou kapab ede teknoloji an kreyòl se pataje videyo nou yo ak yon zanmi epi. Pa bliye peze bouton notifikasyon yo chak lè nou lage yon videyo wap gentan konn sa otomatikman. Nou sou Facebook, Twitter, Instagram swiv nou sou platfòm sa yo epi ale sou YouTube abone ansanm avèk Teknoloji an Kreyòl. Renmen videyo sa epi kòmante anba videyo sa konsa pouw ede yon lòt moun dekouvri Teknoloji an Kreyòl. Nou lage videyo chak samdi a 9 è 30.